zoom ankò pou m wè. Sa twòp. Ok, w ap wè ekran an byen la. Byen. Tout moun ki gen mesaj sa a nan men w, tande byen sa m pral di la. Tout moun ki gen mesaj sa a nan men w, tande byen e pran san w pou tande. Pa bliye Mundo Solution chita kò li nan San Antonio 705 Lokal 44, andedan komin Santiago Centro. Nimewo telefòn nan se plis 56 9 89 89 91 25 Ou menm ki bezwen reyalize yon demand fyab, ou bezwen e totalman gen bon enfòmasyon de sa wap reyalize a, ou fèl avèk konsyans ou ke de sa wap fè a, dan se ka nou rekòmande ou pase nan Mundo Solution ki chita kò li nan San Antonio 705 Local 44 andedan Santiago Centro. Dan se ka, an nou kòmanse avèk mwen. Sa a si nap gade la nap wèl make Certifica de Nacimiento. Nou wèl?

E nou gon katriyèm ki enteresan pou nou tou, se sa ki pale de Filma Electronica Avanzada. Kat pati. Mwen pral ekri yo la a pou lè kat pati yo. Premye pati a, se ekstrè a. Premye pati a, se ekstrè dachiv la. Pote atansyon silvouplè. Sa se premye a. Dezyèm nan, ki enterese m, se legalize l la.

ok elektro ni ni ka avansada byen silvouplè pote atansyon pou n byen tande e kopye byen sa m pral di la dan se ka mwen gen premye a se ekstrè a mwen gen ekstrè m pèlfèkto se andedan la m pral ba nou chanjman ki genyen an mwen gen ekstrè m si m se yon moun ki gen ekstrè dachiv sa a nan menm an Ayiti. Gade byen wi, Ayiti ke li ekstrè a Ayiti, ekstrè a poko vin Chili ditou. Ekstrè dachiv sa poko pase Chili ditou, li poko vin Chili ditou, li pat janm vin Chili. Ebyen, ekstrè dachiv sa pral legalize nan anbasad Chili Ayiti. Sil te gentan legalize nan anbasad la se avèk li m te fè tramite a tou legalize anbasad chili ki an ayiti a men li potko janm vin chili ditou ebyen pral fè voyel pou mwen pa DHL poum al met so ministè relasyon exteriores la sou li.

Men se pa yon ekstrè dachiv ki ko vin nan Chili. Depi lè m te fè ekstrè dachiv mwen, pou jiskaske m fè tramite m, ekstrè dachiv la poko janm vin Chili. Men, ekstrè dachiv la te gentan met so nan anbasad Chili ki an Ayiti. M te fè skane l, m te fè tradui l, m te fè tramite m. Orijinal la toujou an Ayiti. Ebyen si m gon mesaj konsa nan men m e m son moun konsa, devwa m se al mete se fè voye ekstrè dachiv la pou mwen pa DHL, ale nan ministè relasyon eksteryè des Chile pou yo mete so a, epi answit ale kay notè pou yo ban m film a electronica avanzada. An nou di kounya m te gen ekstrè dachiv la isit nan Chili. Kounye a tande byen, mwen te gentan fè voye ekstrè dachiv la pou mwen nan Chili, men mwen pot ko met so nan anbasad Chili ki an Ayiti a. Sa vle di, lè m te fè tramite m nan, m te senpleman fè yo mete so pou mwen nan Ministère Relations Exteriores de Chile. M te fè voye orijinal la pou mwen lè m t ap fè tramite a. Mwen te vin met so isi nan Ministè Relasyon Eksteryòres de Chile, epi m te tradui m fè tramite a, sa vle di m pa t gen so anbasad Chili ki an Ayiti. Ebyen nan ka sa si m gen yon mesaj konsa, mwen se yon moun konsa, mwen pa dwe voye dokiman desann an Ayiti ankò.

Sa vle di so mwen genyen sou dokiman sa ki isi, ke dokiman sa nan menm isi, mwen te gentan mete so nan ministè relasyon eksteryores Schultz sou li. Ebyen m pa bezwen voye l ankò ale Ayiti, paske Ayiti pap mete so a pou mwen. Sa vle di, anbasad Chili an Ayiti pap mete so a pou mwen. Alò la, andedan menm mesaj sa gen yon gwoup de moun ke m ap tou pwofite revele nou sa tou, gen yon pòsyon de moun k ap jwenn mesaj ki di yo voye yo al verifye. Mesaj la diferan, li pa menm mesaj avèk sa a. Ok? Kounye a, moun sa yo yo menm yo voye al verifye a, menm si dokiman an te nan men w Chili, menm si ou te gentan met so anbasad deja, menm si se senpleman so ministè relasyon exteriores de Chile senpleman ou genyen, ebyen wi ou sipoze fè dokiman desann anba a pou l al verifye. Men si ou te gentan fin verifye, epi se dokiman sa a, se mesaj sa yo voye ba ou, m ap elimine, se mesaj sa a ou resevwa, ki di ke ou dwe fè yon kopi, avan ou fè kopi a ou sipoze dokiman an sipoze gen sou anbasad la, li sipoze legalize nan ministè relasyon eksteryè de de Chile, apre sa pou legalize l kay notè a. Ok? Ebyen, depi ou wè se mesaj yo di ke pou al verifye a, wi ou sipoze voye l desann. M ap repran, m ap repran ankò, paske m konnen gen anpil nan nou menm ki pa konprann menm jan, m ap priye w nou an gras, tande byen esplikasyon an, epi m ap repran ankò. Si mwen genyen ekstrè dachiv pitit mwen nan men m, mwen te gentan fè tramite a deja, mwen te, yo te gentan voye m al verifye nan anbasad Chili ki an Ayiti. Men vwala le ka,

Mwen pa bezwen fèl ale pa DHL ankò eske nou ka bloke map bloke Mireille Noël map bloke moun sa yo moun sa yo map kòmanse bloke yo map kòmanse bloke moun sa yo ok map kòmanse bloke moun sa yo map kòmanse bloke jan de moun sa yo kap fè de kòmantè sa banm m pral tou fè sa la nan lòt moman e Mireille Noël m pa janm fè bagay sa menm kòmanse di gen de mantalite kofre Gen de mantalite ki yon ti jan sal, m pral kòmanse bloke jan de mantalite sa yo. Mantalite kwense, moun k ap dekouraje moun, moun k ap demotive moun, m pral kòmanse bloke moun sa yo kounye a. M pa t fè sa non, men m santi moun sa yo, yo vrèman, si w pa elimine yo nan lavi w, yo gen yon Tach yo pral vin mete nan lavi ou kap rann ke ou menm kap avanse, li rann ou enpoze ke w avanse. Fò w kòmanse, moun sa yo, m pral kòmanse rele sa antivirus despri, m pral kòmanse gon antivirus sou paj mwen an pou m kòmanse pa bloke moun kap fè kòmantè negatif o nivo de tramite familyal sitou. M pral pran lòt pozisyon ansanm avèk moun sa yo, trè enpòtan. Map repran mesaj la. Si fwa ke ou te gen, ou gen mesaj sa nan men w la, ou senpleman gen so anbasad chili ki an ayiti orijinal lan an ayiti ou pat gen so ministè a sou li fè voyel pou ou pa DHL men si ou te gentan gen so ministè a sou li ebyen nan ka sa ou pa bezwen fè voyel pou ou pa DHL so ministè sa a ke ou te gentan gen sou li a ou pa bezwen retounen voyel al an ayiti ou senpleman bezwen al pran filma legalizasyon kay notè la. Ok! Osi senp ke sa. Men si ou se yon moun tou ki te gen tan gen so ministè a, ki te gen tan gen so anbasad la e poutan yo voye w al verifye, ou sipoze pran dokiman an pou al verifye l anbasad la, lè sa w oblije voye l desann. Ok! Eee wi, Jericho pa gen pwoblèm. M ap fè sa, m ap jere sa. M ap fè sa, m ap jere sa. Moun sa rele Mireille Noël. M ap fè sa, m ap jere sa. Moun sa yo gen lespri sal. Ou konprann map fè sa map jere sa e depi ou wè se moun ki gen lespri kwense epi malerèz toujou konsa tou wi malerèz toujou konsa moun ki pap fè efò ak lavi yo yo toujou nan eta sa yo toujou bezwen moun pou mete menm kote ansanm avèk yo pou vin dekouraje m pral kòmanse pa bloke moun sa la rapid m pral kòmanse pa bloke moun jan de moun sa ou dwe bloke yo yon fwa al wè m pral kòmanse pa bloke sa yon fwa. bloke aksè a pou life threat sa pap janm gen aksè ankò ak kesyon e banm wè de kritike ok asi esta epi bloke bloke sa fini sa bloke sa sa pap janm gen aksè ankò avèk lè nou an live li pap janm gen aksè a live ankò nou kòmanse bloke sa Paske jounen jodi a m vle w konprann ke n ap fè yon travay pou n jere fanmi. Nou pa vin fè yon travay pou n vin dekouraje moun la. N ap fè yon travay kote ke pou n motive moun. E pou gen mantalite kote ke w ap dekouraje manman, w ap dekouraje papa, al bò delenkan parèy ou. Wi al bò delenkan pa map kòmanse e pa bagay mte janm konn fè non mpa janm fè sa men msanti ayisyen la plipa nan nou nou manke prensip map kòmanse pa mete prensip sou paj mwen an e mwen kap jerel kounya map jere nou ok paske mwen menm mpaka sakrifyem kite dòmim kite pitit mwen kite madanm kite tout aktivitem gen poum antreprand map sakrifye m yon fason pou m vin fè live sa pou m ka sove de manman, pou m ka sove de papa, pou m ka sove de moun ki gen timoun an Ayiti, kote ke nou deja pa gen moun, moun nan ap depanse kòb li pa menm konn sa pou l fè epi w jwenn yon lòt, kisa l vin fè kounye a l vin dekouraje. Lè w ap dekouraje mwen menm m ap retire w sou paj mwen an. Isi a n pa vin pran moun k ap dekouraje moun. Ok. Nou toujou ap dekouraje moun kap fè efò epi lè pou nou fè malpwopwete nou ankouraje yo. Ou konprann? E konwa li? Dans ce cas non, moun sa pa la ankò. Li pap janm gen aksè a live ankò. Ok timoun, pelfekto. Dans ce cas, m espere ke nou trè konprann enfòmasyon ke m pote pou nou jounen jodi a la. Pa fè sa, wap pèdi kòb la. Poukisa mesaj la di pa fè sa wap pèdi kòb la? Sa vle di, si kounya Ou genyen so Ministè Relasyon Exteriores nan peyi Chili sou nenpòt ki dokiman, dokiman sa nan men ou Chili, ou pa bezwen voye l ale pa DHL ankò, si w voye l ale pa DHL, anbasad la p ap mete so sou li, men l ap verifye l. Si yo voye w verifye, ta byen voye verifye l. Ok? Estimables, nou pa nan viza touris, n ap vini avèk li aprè. Si yo voye yo mete so, ebyen nan ka sa a, ale, ou pa bezwen ale, men si yo voye w al verifye, wi ou mèt al verifye. Nou gen Claudia ki di mwen an reta, Claudia pa gen pwoblèm, m panse ke n ap repran. Eddy se afè makout w ap regle la, Eddy Jean Charles. Eddy Jean Charles, Facebook, ou gen menm konpòteman yon ayisyen gen lakay li, menm konpòteman l gen sou Facebook. Facebook pa chanje moun. Facebook kite w jan w ye a. Ou vagabon, vagabon sou Facebook. Ou se yon nèg ki gen mantalite negatif, ou toujou negatif sou Facebook. Ou gen mantalite pòv, ou toujou pòv sou Facebook. Ou gen mantalite gran nèg, ou toujou gran nèg sou Facebook. Ou gen mantalite moun ki pou ap ankouraje moun, lè w sou Facebook w ap toujou ankouraje moun. Moun ou ye lakay ou a, se konsa w ap ye sou Facebook. Dans ce cas, mwen menm mwen di, moun ou wè m ye a se konsa map ye sou Facebook. Ay di, eta mantalite w lakay ou se eta mantalite w sou Facebook. Se sak fè wap wè, chak moun ki sou Facebook li vin vann yon couverture, li vin vann yon imaj. Moun ke l ye reyèl la se sa l ye sou Facebook. Pa gen envante sou Facebook. Kelkeswa moun ou wè kap fè, li itilize yon scène, li lap fè teyat se swa ou wè l se fi, lap fè teyat madivinèz, madivin li ye. lap fè teyat masisi masisi liye. Paske se egzakteman konpòteman k anndan l lan lap resòti. Lap fè w abitye avè l. Lap fè w, lap mete w nan yon pozisyon pou w admèt avè l paske demen si Dye vle pou w pa di w pat konnen. Ou wè nèg la ap fè bagay vòlè sou Facebook, vòlè l ye. Epa piblik lap jere poul fè kòb, lap vòlè papa, e san vòlè ak nan li, li egzakteman retransmèt sa kap resòti nan li menm nan pèsonaj ke li an swa. Pa san rezon wap wè kalite kanndon nan, don kanndon lan se li ou devlope. Ok, se li menm ou devlope, mantalite, sans ou gen nan kay ou a, e li wap devlope. Nan ka sa, ou devlope egzakteman moun ke w ye a, moun ke w pral ye nan futur la. Ou pap chanje. Ou jan, eske wè, eske wè Bicha chanje de langaj? Ou pa wè Bicha, menm lè Bicha, antanke yon pi gran, m kapab di, pi gran komedyen ke nou genyen. Eske wè lè misye l pap fè komedi, ou pa wè l toujou ret pale menm jan? Ou pa wè l toujou gen menm konpòtetman, konpòtman? Se moun sa ke l ye, ebyen Bondye ba l talan, li devlope talan an. Epi l fè w ri. ou pa wè e kòman yo rele moun sa menm patnè sa ankò jesifra sifrayèl ou pa wè kòman yo ye eben moun ou ye a se li wap ye sou fesbouk ou konprann pa gen pawòl anpil e konsa eee konpile map konpile dokiman yo poum bay FG fè yon demand viza travay pou yon moun Samedi map nan biwo a. Pa gen pwoblèm kenbe la. Nou gen Alicia ke nap salye. Ki moun ankò? FG tout moun pa ka menm mantalite frèm. Si ou ekoupe moun Facebook wap blanchi nèt. Non, nou pap blanchi, nou pap blanchi. Blanchi a se nou deja blanchi nou deja fin granmoun. Men n ap toujou mete ti prensip. Ou konnen, nou konn tout bagay deja. Nou konn tout bagay. Men n ap jere yo epi pou yo ka al jere tèt yo. Pase fò m di nou, tout moun ou wè k ap gade m yo, se sa k fè mwen menm m pa janm di sou Facebook m ap ede kominote. Fò w al chache konnen definisyon mo ki di ke ou ap ede kominote. Yon kominote, sitou, se yon moun ki nan, ki gen menm fwa de relijyon avè w, ki gen menm konsepsyon de panse avè w, ki pratike menm sistèm politik avè w, dans ce cas, andedan non yon peyi gen difès de kominote. Fò w trè pridan. E sa fè dèfwa m konn wè gen plizyè nèg ki di m ap ede kominote ayisyèn nan. Epi malerezman, ou wè yo pa kanpe, ou wè yo pa rete. Mwen menm se pa kominote ayisyèn nan Chili m ap ede. M gon kominote ke m kreye, kominote ke m kreye sa ke m ap fòme a, y ap swiv mwen, se moun ki gen menm tanperaman, ki gen menm sans avè m, menm alye avè m, menm sistèm de relijyon avè m, ki gen menm kwayans avè m k ap ret suiv mwen. Se pa tout moun k ap ret suiv mwen. Sè ki nifye ke m pa ap ede tout yon kominote. Mwen gen yon kominote espesifik ke m ap fòme. Ok? Sa vle di bagay la pa osi varye konsa paske kominote pa m nan se yon kominote de viza li ye. Ou ap wè se de viza m pale. Se sa k fè w ap wè mwen gen plis moun granmoun, mwen gen plis moun aje, mwen gen plis papa ak manman pitit. M gen yon gwoup de moun byen espesifik ki ki ansanm avèk mwen sou paj mwen an, dans ce cas, m pa ka kite nenpòt ti vagabon, ti delenkan, ou konprann sa m di w la, ti moun 2000 ap vin fè dezòd, m ap annik bloke w epi m fini avè w, m retire w nan sifas de tè sa la. Pale pou moun ki bezwen FG. Fabrice Jean Luth, tout moun yo enpòtan pou nou men Fabrice, nou gen Ruth ki di, FG kòman w ye, mwen pa ka jwenn ekstrè ak maryaj la. Map legalize ak maryaj la. Wi ou kapab legalize ak maryaj la, men fòk ou toujou pase ansanm avèk li nan anbasad Chili ki an Ayiti a, epi answit fè voye l pou ou pou mete so nan ministè relasyon exteriores nan peyi Chili, epi apre sa tradwi l an espanyòl, epi apre al mete filma electronica avanzada sou li wap fon on travay enòm epi m ba w garanti wap jwenn viza avèk li toutotan yo poko chanje rekisit ou yo ok. Mwen pral mete so nan ministè sou konbyen jou yap remèt mwen dokiman an Claudia ki mande li pral mete so nan ministè a sou konbyen jou yap remèt li sa Claudia se ministè a kap di w li mwen gen kòm devwa sakrifis anvè w pou mwen ba ou direksyon pou mwen di w ki biwo pou w al tradwi yon dokiman men ou menm fò w retire w nan alèz ou fò w pa twò alèz Ou pa pran ba yo pou diri. Tankou pou tankou son soup w ap w ap bwè. Ou konprann sa m di w? Kounye a ou menm kòm devwa w, w ap pran machin ou konn biwo a, ou tande ki biwo, ou pral nan biwo a poze kesyon, lè w fin met so a kilè y ap ba ou l? Atò menm dat pou met so a se yon moun sou Facebook ki pou di w li? E manman w ye? Mande Claudia pou mwen si e manman l ye. Ala traka papa. Mande l si e manman l ye pou mwen. Alò si m di w kote pou w al legalize dokiman an, Kounye a fòk se mwen k pou al lan biwo a k pou mande lè w ap legalize dokiman an ki lè y ap ba ou l. Men nou mechan. Antoulèka papa. Ok, voye m mete so nan ministè a, Chili, konbyen jou y ap remèt mwen l, dan se ka m reponn sa a, paske, e, paske m gen 2 moun kapital mete so li pa menm pam nan pran tan m pa konprann Yvner Saul m pa gen kontwòl sa a Yvner m pa gen kon poze m kesyon reyèl yo ti moun poze m kesyon reyèl yo kesyon ki nou nesesite yo poze m kesyon ke nou vrèman vre gen bezwen dakò vrèman vre gen bezwen konbyen yo konnen yo pa konnen ki valè moun ou ede antre fanmi yo nan fè live sa Lovely Isma Jérôme dans ce cas Lovely pa tout moun nou pral atann sa nou remèsyew anpil men nou konnen pa tout moun total ki pral konn sa e sak konn sa yo yo ba nou valè ak sa yo toujou konekte ansanm avèk nou jan kou wap fè a e nou remèsye yo nou remèsye Bondye e nou remèsye tèt nou pou sa ke nap fè jounen jodia. Koman mwen ka fè demand viza etidyan pou 2 moun? Mwen pap pale de viza etidyan, wap wè tit la make Visa Reunificación Familial Timoun san prensip Timoun san prensip Map pale de Visa Reunificación Familial men nou pap pale de viza etidyan fò trè pridan pou pa soti de sijè a Stanley Sterling ki di ki pwoblèm yon ka genyen si kòmanse tramite ak pyès manke? Bèl kesyon, misye di ki pwoblèm ki ka genyen si m kòmanse tramite avèk pyès manke? Bèl kesyon, sipèb kesyon, sipèb kesyon, m renmen kesyon sa. Premye bagay, lè w pa pran san w pou w fè sa ke yo mande, ou riske pase plis tan, ou riske pa jwenn li tou. Paske yo p ap janm ba w viza ak papye manke. E plis ou pa fè tramite w kòrèk, plis avantaj pou moun k ap ede w fè demand lan. Paske a chak fwa yo voye mande w yon papye, se plis lajan w ap depanse. E dèfwa yo konn voye mande w yon papye, distans pou bay papye a, gen yon lòt papye ki gentan fini, lè w vin voye l ale, yo revoye mande w yon lòt ankò. Alò, mwen menm si m ap ankouraje w, m ap di w, toujou pran pozisyon pou fè maksimòm defò pou w pa janm fè demand ou ak papye manke. Amwenske ou gen yon ijan, tankou nan kad sètifika de bonne vieux mœurs yo, li pral fini, ou pran chans ou gen tan fè tramite a, men ou gen tan prepare w pou lè yo voye mande w li. Men li toujou plis enpòtan, lè w fè tramite w ak tout papye w ajou, ou senpleman ret tann yo ba w viza w, ke lè w pran plezi w ap fè tramite ak papye manke. Se sa k fè nan biwo a nou vle ke lè n ap travay pou ou, ou egzakteman gen konesans de sa wap fè a. Nou gen Makatu ki di, Bonswa FG, eskew di nou nan konbyen mwa yo ka reponn moun ki ranpli tout kondisyon yo? Mwen pa ka ba ou yon asirans a 100 pou 100 men moun ki ranpli kondisyon yo, yo reponn yo avan moun ki pa ranpli yo. Sa vle di, yon moun ki pran 1 an, lèl pa ranpli yon kondisyon, ebyen moun ki ranpli kondisyon an konn pran 6 mwa. Ok moun 1 an lè ou wè ou pa ranpli kondisyon ou pran plis tan sa vle di on moun kap pran 1 an men moun ki ranpli kondisyon yo pran 6 mwa sa son egzanp ki klè bonsoir Facebook mwen renmen enfòmasyon yo mwen mwen gen 6 mwa depi ekstrè a anbasad la atansyon wi 6 mwa Gilner 6 mwa depi ekstrè anbasad la Mph m vrèman m vrèman santi m trouble la. Mwen konprann tout sa w di yo mesaj la map tann dakò Esonèz Doblas dans ce cas youn nan bagay ki enpòtan ver nou menm non senpleman ou lakay ou nou gentan avèti w ou gentan prè pou w prepare w paske w gentan konn ki mesaj kap vin jwenn ou lè konsa l pa yon sipriz pou ou nan lavi w paske lè w fin fè yon demand ou pa gen moun kap enfòme w de demand lan ou pa gen moun kap gide w de demand lan Epi alò, ou annik rete w ap tann viza, epi yon bon maten lè w gade, boum! Se yon lòt repons. Ban m ba nou yon ti egzanp ki klè. Sou oim, gen yon pakèt manman ki fin fè demand viza nan oim, epi an 2018 ki sote, poukisa? Ki panse ke yo ba yo yon viza ennan, e poutan yo gen 3 mwa pou yo vwayaje men pat gen yon moun ki te di yo sa se lè viza a sòti e pandan viza a sòti lè yo al nan oim yo di viza w sòti se 3 mwa w genyen pou vwayaje vwala le ka lè moun nan tap fè demand lan nan lespri l li te konnen son viza 1 an l genyen li pat tèlman bay tèt li pwoblèm li k panse ke lè viza a sòti lap gentan prepare lajan l epi devèn pou li se 3 mwa lè sa l nan kouri sa vle di plis enfòmasyon ke w genyen plis ou kapab arive prepare w pi byen e lè sa lavi a yon ti jan pi fasil lanmou an tou. Ou konprann? L ap pi fasil. Pa m nan te anbasad la depi an mas. Se tou dènyeman mwen voye dèyè l mwen jwenn li. Se byen sa Lovely? Claudia ki di, silvouplè èske m p ap bezwen tradui dokiman an? Yon si bèl kesyon, si tout fwa Claudia, ban m reponn ou nan 2 tèm. Premyeman,

Mèsi pou bon travay wap fè mwen gen yon fanmi ki gen problèm akoz misye gen madanm li ki ayiti timoun nan poko majè manman pa vle antre san li ayiti difisil misye paka adopte timoun lan. Di, misye pa ka adopte timoun nan, blablabla. Ban m wè. Ban m wè èske si m ka konprann sa moun sa a di a. Moun sa a sanbtil ke ap di, gon nèg ki gen mari l isi, epi nèg ki, gon nèg ki gen madanm li Ayiti, epi nèg la Chili. Men nèg ki Chili a, li gen madanm Ayiti a, madanm Ayiti a gon pitit ki pa pitit nèg la. E poutan, fi a di ke l pap kite pitit la. Ou ka foure l nan tramite a, tonton. Pa bliye ke lè manman ap fè demand lan, manman k ap fè demand lan ka akonpanye yon timoun li genyen menm si l pa pitit ou. Li ka akonpanye l. Li ka fwe l nan demand lan. Ou senpleman bezwen ou menm kounye a fè ou anchaje de deklarasyon jour la da expenses la, ok, epi manman li menm, menm manman an ka fè deklarasyon jour la da expenses la kay notè a an Ayiti e l tradui l an espanyòl tou sa, li legalize l nan anbasad Chili ki an Ayiti, epi manman an mete l nan dosye a, se sa k rele akonpanyeman, manman an ka deklare ke timoun sa a anba responsablite l san pwoblèm. Ok, san oken pwoblèm. E, Hola FG, yo te voye m al verifye. Mwen gen 2 mwa depi m fin verifye. Yo pa janm di m anyen ankò. Rete trankil, mwen sot di w ki mesaj yo pral voye ba ou nan moman ke mwen menm m ap kominike ansanm avèk ou la a. E n ap mande w nan link ke w wè nan deskripsyon an mezanmi, klike sou li. Ok klike sou link lan pou n kapab egzakteman fè pati e manman koze platfòm sa a yon fason pou n ka ede platfòm nan grandi pi rapid tou epi pou n avanse dakò alò m mande nou tanpri kòmanse pa abòne avèk platfòm nan dakò kòmanse pa fè sa n ap wè li ekri suscribete o suscribe kòmanse pa fè sa e se ekstrèmeman enpòtan ok paske sipòte travay la se senpleman w bezwen abòne e pataje paj sa a e pou fini ou pa bezwen fè anyen ankò. Bonsoir FG e moun sa se Vaudrin, aget Vaudrin prophète ki di bonsoir FG. Yo te voye m verifye nan anbasad Chili ki Ayiti a. Se byen. Men yo poko janm voye lòt email pou mwen. Eske malgre yo poko di m anyen fòk mwen voye chache papye an Ayiti? Kounye a tande m byen Vaudrin, tande m byen. Desizyon sa fini pa ou menm. Paske, mwen gen tan di ou ki mesaj ou pral resevwa, e m gen tan di ou andedan mesaj ke w pral resevwa a, kisa egzakteman y ap voye di ou, si tout fwa nan mesaj ke mwen, enfòmasyon ke m ba ou a, ou wè gen bagay ke w manke, nan ka sa ou gen 2 opsyon, ou ka toujou fè voye dokiman an pou ou, ou ka toujou ret tann yo baw mesaj avan ou fè voyel pou sa li depandamman de ou menm paske dabò mwen menm mwen senpleman gentan vin avètiw pou ka gentan preparew yon fwa ou gen enfòmasyon an ou kapab prepare nan nenpòt lè ou vle fèl lè ou fèl ou vle fèl avan ou vle ret tann mesaj pou yo voyel pou ou ki se gen pa gen oken pwoblèm nan sa. Nou gen Naceus ki di ke m pa reponn li, alò Naceus ap di ke n pa reponn li, sa vle di Naceus fè m santi fò m retounen al chache mesaj li a, sa vle di l son moun ki espesyal. Micheline Belizaire, Salut FG, pa gen ti bagay pou w ap pale fransè la Micheline, mwen gen yon demand ki plis ke 1 an, yo poko di m anyen, eske Eske se yon lòt demand pou m fè? La a Micheline gen yon danje nan sa w di a. 1, Lè w di m ou gen yon demand ki gen plis ke 1 an m kòmanse santi w mechant a tèt ou. M kòmanse santi w mechant e m pral di w onlay M Bibo w ap ban m manti. W ap bay manti. Ok? Poukisa m di sa? Ban m eklèsi m. Ban m eklèsi m. Lè w fè demand lan ou gen 1 an, Ou gen 1 an wap resevwa repons. Sa vle di premyeman, yo voye w, yo te ban w konplo bannte lè w te fèk fè l. Dezyèmman, yo voye w al verifye nan anbasad la, sa vle di pandan 1 an ke w genyen demand lan fèt la, ou gentan gen 2 repons. Yo gentan fè 2 swivi ansanm avèk ou. Kounye a w rete twazyèm swivi a. Ebyen nan kad sa a, ou paka di ou bezwen refè l. Katriyèmman, poukisa ou enpasyan? Gwo pakèt nan nou menm mwen se m wè nap bay moun manti wout Biden nan etazini pran pòz an konprenan se manman nou ye se sansib nou sansib manti nap bay atò gen ou te gen ou te gen 3 zan ou fè 6 zan chili san pitit ou ou gentan dekouraje nan 1 an manti wap bay nan 1 an ou gentan dekourajan ou gentan dekouraje ou te fè 6 zan chili san pitit ou Nan 1 an, ou gentan dekouraje, ou gentan ap mande pou refè demand lan, lè w fin refè l la, ou kapab refè l men sistèm nan ap bloke w, sistèm nan pap ba aksè pou refè l. Atò sispann bay tèt nou manti, m di nou gen yon pakèt manman, nou pa manman vre, se manmanch nou ye, men nou pa manman. Zafè Zetazini sa a vin fè ke m pa ka, m pa ka diferansye manman yo vre. Manman yo pa gen manman ankò. Paske zafè Etazini sa a fè monchè, Li nou prè pou n abandone timoun yo nenpòt ki fason la. Bonsoir FG, euh yo te voye m anbasad la mete so. Plis ke 4 mwa yo pa janm di m anyen. Lè m revize tramite a, paj nan paj imigrasyon yo di m li an analiz konsilè. Wi. Poukisa li rete nan analiz konsilè gen 2 rezon. Premye rezon an, konsil la ka gentan voye enfòmasyon tramite w la ale nan Sèvis Nasyonal Imigrasyon, men Sèvis Nasyonal Imigrasyon poko manyen dosye w. Yon fwa sèvis sa poko manyen dosye w, ebyen yo poko ap chanje faz dramite a nonplis sou sistèm nan. Osinon tou, Sèvis Nasyonal Imigrasyon poko resevwa mesaj ou a. E, e, konsil la poko resevwa dokiman w nan. Sa gen nan nou menm, mesaj nou yo poko ale nan konsil la non. Sonje gon pakèt nan nou menm, se raketè nou te bay papye yo, ki di nou yo te verifye pou nou. Gon pakèt nan nou menm, se raketè a senpleman ki ka di eske vreman vre li te ale. Paske nou pa gen mwayen pou nou konfime sa. Fò nou trè pridan wi. Si dokiman pa al verifye anbasad la, nou pap jwenn viza a non. Si anbasad la pa bay rapò de nou menm, Nou pap jwenn viza non fò nou fò nou klè sou sa wi. Ok? Se sak fè tout dokiman yo voye al verifye, se ou menm ak moun ki te ale ansanm avèk ou a pou asire w pou konfime eske vrèman vre dokiman w te antre anbasad la. Gon pakèt raketè anba a, an bon m pa vle di raketè, avoka, m pa renmen di mo raketè a, avoka k anba a, ki pran kòb nan men w, ki senpleman parèt devan pòt la, li tande sa yon lòt moun di, epi li di w, men kòman sa ye, li konpare dokiman pa w la ak dokiman moun nan, epi l di w, li te ale. Ou pa konprann? Se la a bagay la di a tou. Gen anpil nan nou menm la a, ki pral rale bon tan la k pa ka jwenn viza, paske majorite moun vrèmanvre dosye yo antre anndan anbasad la, yo gentan ekri yo, Gen anpil moun la, dosye yo antre anndan anbasad la yo gentan ekri yo. Paske gen anpil fo ekstrè dachiv, gen anpil fo ak de nesans, gen anpil fo ak maryaj. Dokiman ou wè yo voye ou al verifye anndan anbasad la, gen rezon pou sa. Se pou rezon ou sipoze asire ou tout bon vre ke dokiman ou te antre anndan anbasad la. Ok? Pou moun k ap poze kestyon, Si gen kèk moun ki fè pwosesis la deja, nou ede FG reponn kesyon yo konsa nap Mèsi anpil Lovely. Lovely ap fè yon gwo travay la. Konsa travay la ap soulaje nan menm epi plis moun ap konprann. Ou tande jèn benben. pran nòt. E bon non, m pa m pa fin konprann. Nou gen Fabrice ki di bonswa FG, eske mwen ka ale nan ministè eksteryè ak dokiman yo avan mesaj la? Wi, san oken pwoblèm. Se so ou pral mete, san oken pwoblèm. Ou kapab al mete l. FG, konbyen kote papye dcpj a genyen pou l legalize? Bèl kesyon. Lè ou fin fè dcpj a, li prale nan afè etranje. dcpj. Depi yon dokiman sòti dcpj, dcpj se lajistis. M ap repete. Depi ou fin fè dcpj a, li prale nan afè etranje paske dcpj a se lajistis ke li ye. Lè l sòti dcpj, li prale nan ministè afè etranje. Lè l sòti nan ministè afè etranje, li prale nan anbasad Chili ki an Ayiti.

Ferye pa ladann, samdi dimanch pa ladann. Ou tande? Alò pasyante y ap reponn ou. Pasyante. Gen moun yo reponn sou mwa, gen moun yo reponn sou 2 mwa 15 jou, 2 mwa 22 jou, 2 mwa, li varye. Pasyante. Lè di, èske mwen ka fè tramite ak ak de nes ak maryaj sèlman paske ekstrè a difisil. Tande byen, si ou gen ak maryaj la, wi ou kapab, men fòk ou legalize l pakè,

Nico Olivier ap fè dezòd paske nou pa pale de viza touris. Ou pa di live la gon moun kap jerel. Ou pa konn payèt a tout bò tanp yo, tou swet ou bouke ou annik antre konn son yon ja. E pa jaden l ye. Gon moun kap jerel. Ou pa kap kouri monte a bò tnanp yo nan live mwen konsa. Fò w pran san w pou w tande sijè a. Pa ap kouri monte a bò tnanp yo konsa non Olivier. Pa pa fè bagay yo. Sassou! Sassou! E Sassou! Sassou di FG salut! Salut FG, sa sou ap pale fransè. Depi fanm nan enterese ak granmoun nan se fransè l pale, pa gen pwoblèm. Eske lè w voye l anbasad Ayiti a pou yo revize l, eske se yon so y ap mete sou li aprè? Bèl kestyon! Bèl kestyon! N ap fè bagay serye la a. Nou kòmanse fè kè m kontan e nou anvi fè m travay. Ou konprann? Bèl kestyon. Tande byen, Sassou, Sassou, tande m Sassou, lè yo voye w al verifye Sassou, Si dokiman an pa t gentan gen so anbasad la sou li deja, y ap tou kenbe l, y ap tou mete so sou li. Men si l te gentan gen so a deja yo voa l verifye, yo p ap mete oken lòt so pou ou. Y ap verifye l, epi si l bon, y ap remèt ou afè w. Si l pa bon tou, yo y ap annik remèt ou afè w. Men sonje byen, gen anpil nan nou menm ki gen dokiman k pa bon tou, nal verifye yo voye move rapò pou nou pou fo dokiman anbasad la ap avèti nou tou men nou pap nan viza moun ki gen fo dokiman yo m gen plizyè kliyan ki gentan pran nan fo dokiman ok e claudia claudia ki di FD sim te gen tan fè tramite claudia m kanpe kesyon paw yo claudia m kanpe kesyon paw yo pase claudia e pa sèl ou t gen kanpe kesyon pou yo Claudia dakò m kanpe kesyon epi m gon youn nan bagay m wè youn nan bagay m wè kliyan k travay lòt kote yo frè m ki anba live mwen la ou gen pou jwenn Claudia ap fè tramite pou moun wi ou gen pou jwenn Claudia ap fè tramite pou moun an kachèt wi epi l ap pede poze m kesyon wi an kachèt la a Claudia m kanpe kesyon pou w e pa sèl ou t gen fò m pran w lòt moun gen lòt moun k ap poze m kesyon m pa ka wè l dakò m fon m kanpe sou w la kounya e pa gen pwoblèm e. yo me yo mete yon so sou li e ki so wap wè son so tou won paske ou pat gen so a deja dew pat gen so a deja yap mete so FG eskem ka vin peye tramite a avan papye yo poko vini pa konprann sa eske ou ka vin peye vin fè oubyen vin peye pa konprann pa konprann. Claudia, m kanpe la Claudia, m kanpe la Claudia. Wap poze twòp kesyon Claudia. Kanpe la, kanpe la. Fon kanpe. Ba yon lòt moun chans Claudia. Ba la pa diri. Depi l gratis papa wap fin avè m, ba la pa diri. Ba yon lòt moun chans. M gentan reponn ou nenpòt 3 kesyon la deja Claudia. Gen lòt moun tou, m poko ka wè mesaj. Ou entèlijan ou menm 2 mesaj pa w monte yo gentan parèt. Jean Ronel Charles, Bonswa ti granmoun. E mwen gen ak. Ah get. Poukisa ou pa ka di ak de nesans ou fini? Poukisa misye mete ak de na simiento? Misye ekri kreyol pou español jezi. Misye mete ak de na simiento an kreyol. Poukisa ou oblije ekri ak de na simiento an kreyol bòdè? Lage kreyol la ou fini net min. Ki anbasad chili a ki ap verifye men kounya mwen vin jwenn ekstrè dachiv la kisa mwen dwe fè nan ka sa m pa konprann sa misye dim nan la non

Moun mele wi. An verite nou mele. Nap fon jan pou nou touye granmoun nan vre papa. Kaseis anvi peyo davans pou fè tramite a pou li FG. Non non non non non nou pa fè sa kaseis. Ou pa bezwen prese. Nou pa nou pa yon nèg ki prese. Pran san ou. Pran san ou pou prepare dokiman ou e pou vini. Map la. Map la. M poko ap mouri gason m. Ou mèt pran san ou e mwen vle k travay pou ou. Nap travay pou ou. Pran san ou. Ou mèt pran san ou. Ok. Pran san ou. Eddy Jean Charles, FG, mwen ka voye dokiman yo bay imigrasyon sili san m poko jwenn mesaj ou sou imèl? Non, ou pa kapab. Ou pa kapab, Eddy. Fò w tann yo ekri w. Nou gen Jocelyn, FG, mwen te gentan fè tramite a, yo te mande m pou m al anbasad la avan modifikasyon. Men,

Nou salye Edine gen Venet ki di Bonsoir FG koman nou ye? Nou la nap lite kon anba ayisye. Nap lite anba ayisye. Se sa li papa, se sa li hein. Facebook live. Facebook live. Gen koze, gen koze, gen koze, gen koze. Youn nan live ki pi serye. Pa bliye ke reunification de fanmi, gwo chanjman. Kontak ya. Telefòn nan se plus 56 9, 89, 89, 91, 25, Diresyon, direksyon kou ap retwouve nou se nan San Antonio 705, lokal 44, andedan komin Santiago Centro. Pa bliye ke nou gen Unitransfer Cam Transfer, ayayay, ayayay, Unitransfer Cam Transfer, ayayay, chita lakay ou, voye lajan bay fanm ou an Ayiti san ou pa deplase, senpleman ekri nou sou nimewo a n vin ouvri kont lan pou ou, pa bezwen deplase pou fè transfè papa, baton chokola. Yvne Arthur, sa fè lontan m pa wè w papa. Madanm nan kraze filyè misye. Depi lè madanm, madanm nan kraze ban dèyè misye. Madanm nan kraze ban dèyè misye. Madanm nan fini avè l. Depi lè a m pa tande pale de li ankò. Yvne, Yvne, Yvne Arthur, hein, depi lè a m pa tande. Boston Bazler ki di, M salye w granmoun, nou la rèd Boston. Nico Olivier ki di, FG mwen genyen 9 mwa depi m fè tramite, Nico, m kwè m di w sa deja, m pa p pale de viza touris. fòw gade pou wè tit la, tit la di viza reyinifikasyon familyal li pa touris, ou pa oblije pozem kesyon sou touris nap rete nan liy nan, lè map pale de viza touris, viza touris, lè nap pale de viza familyal, viza familyal, lè nap pale de viza travay, viza travay, lè nap pale de viza etidyan, viza etidyan, rete nan liy nan. M di w sa monchè, e pa nan jaden w ap rete. Fò w gen prensip. Sèl nan ja, menm jaden kounye a pou w antre ladann yo met baryè. Sa vle di menm antre w ap antre nan jaden kounye a fò w frape. Ou konprann fò w gen prensip nan bagay yo. Yvener Saul, bon DG ki di bonswa, bèl bòs, felisitasyon pou bon travay w ap fè sou rezo a. Kesyon pa m nan, ki chanjman ki genyen nan reyinifikasyon familyal la? Bon, tankou la a misye fè yon felisitasyon dezòd, yon felisitasyon dezòd. Sa vle di se nan yon jaden l kou rantre, li vle fè m wè l, li salye m, li felisite m, men l pa konn pou ki rezon l ap felisite m. Sa a se yon felisitasyon blòf. Sa vle di premye bagay ou ta sipoze fè si w te vle felisite m, ou t ap gentan gade tit la, ou t ap gentan gen ide filyè, yon kòd dide de sa k ap trete a, epi lè sa w t ap konnen èske w dwe felisite, èske w pa dwe felisite. Alò fòs felisitasyon se yon felisitasyon blòf. Nou pa resevwa sa a. Nou bezwen w bay bon felisitasyon lè w fè efò pa w la. Pa banm felisitasyon blòf si ou menm ou pap fè efò pa w la. Depi ou pa fè efò pa w la, dans ce cas ankourajman sa a pa monte pou mwen. Moun ki dwe ankouraje m se moun ki konprann sa m ap fè a, moun ki fouye chache de mwen, moun ki chache konnen m, moun k aprann de mwen menm, moun ki egzakteman swiv mwen de pye jiska zòtèy oubyen de tèt jisko pye alò moun sa l felisite m li gen yon agiman reyèl ki fè l felisite ok li gen yon agiman reyèl ki fè l felisite m pa konn si n konprann non depi w wè yon moun kanpe sou yon chè li temwanye lagrandè de Dye se paske Bondye fè yon mèvèy nan lavi l Bondye pa pran fo blòf felisitasyon m pa nan fo blòf felisitasyon ak ayisyen Asike ranje koze nou, ann fè bagay yo serye. Depi w wè ou temwanye lagrandè de Dye, se paske Bondye fè yon mèvèy nan lavi w. Eben lè sa w temwanye, si Bondye pa fè anyen pou ou, ou pral bay manti. Epi w ap wè nan manti w ap bay la, moun p ap santifye. Ou konprann? Moun p ap jwenn anyen nan manti sa a ou pral bay la. Èske w konprann sa m di w la? Alò nou pati, nou pati. M pa gen pwoblèm avèk ou non, Don Jede. Alò, sa a travay pam nan fòm fèl men pa yon pwoblèm dans ce cas nou vle ke ou menm wale fè rechèch la de nou menm epi pou ka egzakteman ba nou felisitasyon an pli o pwofon lè konsa poul ka frape anndan nou dakò e salye pitit mwen Evdy frèm e repran konfyans wi map bay tout sa yo mandem mpa konprann moun sa di Evdy frèm repran konfyans wi map bay tout sa yo mandem Jean Ronel Charles ki di poum fèl repran konfyans sa a Jean Ronel monchè gon slogan m te ka itilizel la a monchè m paka itilizel sou live la si e fas a fas nou te ye m ta itilizel pou Si w vle repran konfyans se si w vle si w pa vle ou pa vle travay pam nan mwen fèl paske pa bliye sa map fè pou ou la a m gen pitit mwen avèm isi m gen madanm mwen avèm isi Si w vle pran konfyans ou pran konfyans, ou pa vle pran konfyans. Kiyès moun ki mande w pran konfyans? Mwen menm? Non, m pa mande w pran konfyans. M pa janm di sa nan live mwen, m pa janm di sa sou WhatsApp, m pa janm fè sa menm. Sa se devwa pa w. Sa se ou ki konnen n zanmi m. Si w vle w vle, ou pa vle. Enben, degaje w, fè wouta w. Ou konprann? Lè pou w pran konfyans lan, w aprann. Sa se pa mwen ki gen pouwa avè l. FG se ak de nesans timoun nan m legalize wi.

Li an fransè, senpleman w dwe tradui l an espanyòl, li dwe, ou dwe konpli a tout so ke yo mande yo. Oken pwoblèm. Jiska no jou nan Mundo Solution nou poko gen pwoblèm sa. Pa bliye ke Mundo Solution, lè l di w viza sòti, viza sòti. Lè w wè nou fè silans, nou pa pale de viza, nou poko gen viza. Depi nou gen viza tonbe, n vin di w. Enfòmasyon chanje, nou vin di w. Modifikasyon fèt la, nou vin di w. Sinifi ke otomatikman yo elimine yon dosye tou. Nou vin di w, yo ogmante yon dosye, nou vin di w. Depi yo poko fè anyen sou li, nou kontinye. Oke? Byn. Nic Pierre Nou salye Nic. 134 moun. Pataje sa a non mezanmi. Nou pa ka fè l rive a 200 moun. Avan m ale la a, nou pa ka fè l rive a 200 moun. Hum. Fè sa pase a 200 moun non la a, nan mwens ke 30 minit. Nou pa ka fè sa a? A mwen, 135 moun. Si 135 moun pataje dan se ka, 2 fwa 135, li fè 270. Eske nou la? Epi m ap mande nou pase timoun abòne a paj la pou nou silvouplè.

Manmi. Poko menm mete non. Map verifye verifye sa pou ou pou men malerezman map wè koman sa ye sou sistèm nan map verifye map avè tou. Poko menm mete men Malancia gentan vini mezanmi Alancia gentan sou vini eehh premye fwa m wè yon fanm rapid konsa. Mwen gen yon moun ki fè sètifika ki fèt nan tribinal msye gen yon moun An tou ka, pa gen pwoblèm peti frè. 140 moun, 113. Lè w di 140 lan, ou tou fè yo kouri. Ou tou fè yo kouri. Mezanmi mèsi anpil. Mèsi pou pasyans nou, mèsi pou lanmou nou. Mèsi pou gran favè ke nou fè m. E m remèsye chak grenn moun an jeneral ki te konekte. Pa bliye ke w ap tande FG Mundo Solution, ke w konnen sou non Josué Jean, e ki egzakteman ap manevre, reprezante, eskize, reprezante Mundo Solución ki chita kò li nan Santiago Centro. Ok? Nou chita kò nou nan Santiago Centro, ki se Mundo Solución ki chita nan San Antonio 705, Local 44 pou Santiago Centro. Pa bliye, andedan gaderi ke nou ye a, andedan lokal, andedan espas, andedan bilding ke nou ye a, li rele Nueva Copacabana. Lè w antre andedan li, w ap chache lokal, 44 ok local 44 dans ce cas mwen remèsye chak nan nou menm mwen remèsye chak moun ki etabli konfyans ki gen kredi ki vann mwen ki ki totalman konfye nan sa ke m di ki fè m kredibilite nan peyi chili spesyalman spesifikman mwen di nou mèsi e m ap travay, e nou kapab di ke erè se domèn lòm, si tout fwa sa ta rive pwodwi, n ap kapab sou menm rezo sa vini tou pou n di w eskize de yon enfòmasyon petèt, si tout fwa nou ta va fè yon erè. Men pou le moman, jiska prezan, nou rete sou beton an la, nou toujou ap konfime avan ke n pote pou ou, e a chak detay ke n pote kou ou, pa bliye ke nou se youn nan moun ki ba w enfòmasyon e ki ede w fè travy tou. Sa ke nou di sou rezo sosyo se li menm nou fè egzakteman nan biwo nou. N ap mande w totalman lè w vin nan biwo a tou nou fonksyone avèk nimewo, nimewo silvouplè, tanpri pran nimewo epi rete tann nimewo rive. Si ou prese, dans ce cas, vaut mieux ke w ale, ou va retounen yon lòt lè, e si tout fwa w santi w pa ka retounen pa gen pwoblèm, nan nenpòt lè w ka retounen, 1 an, 2 zan, 3 zan ou kapab retounen ou va retounen, men moun pa pase sou moun, moun pran nimewo e tout moun gen kòm devwa pou ret antann nimewo w pou nou atende w avèk nimewo w. Mèsi anpil! Nou swete w pase bòn sware e gras kouvri nou tout. N ap rewè nou lòt videyo ankò. Tchaw tchaw, a la pwochèn. Tchaw tchaw!